Ayisyen ak Ayisyèn mwen yo, bonjour oubyen boswa. De no jou timoun kou granmoun tout itilize entènèt. Kik se avèk spatfòn ou oubyen avèk òdinatè pòtab nou ou laptòp, li fò e difisil pou on moun pase on jou pou l pa monte sou entènèt. Sitou avèk popilarite ki vin genyen rezo so avèk rezo sosyo ke rezo sosyo vin genyen, notamman e WhatsApp, Facebook, Instagram, eksetera. Gen moun ki itilize l pou lwazi yo, pou vin distrè yo sou rezo sosyo yo. Gen lòt ki fon ti pi entèlijan, ki non sèlman itilize l pou lwazi yo sou rezo sosyo, men ki pwofite pou ogmante nivo konesans yo, nan fè rechèch e yo rive aprann anpil nouvo bagay sou entènèt la. Gen lòt ki pi entèlijan toujou, ki non sèlman itilize entènèt la pou lwazi yo sou rezo sosyo yo, ni pou aprann nouvo bagay, yo itilize l tou pou yo fè lajan sou entènèt la. Wi, de nos jours, anpil moun itilize entènèt la pou rantre plis lajan nan pòch yo. E menm genyen ki sipè sipè entèlijan ki itilize entènèt la pou yo fè anpil lajan. Lè m di anpil lajan, de seri de sòm lajan ke menm on travay pa t ka peye yo. men on patran pat on patron pat ka bay ou kòb sa a wi fè yon moun pase de stad pòv rive a rich donk n ap pran 2 ti egzanp egzanp de kreyatè Facebook la la ke tout moun konnen Mark Zuckerberg ki avèk entènèt avèk Facebook ke li kreye ki se yon platfòm ki itilize entènèt rive fè pati de moun ki pi rich nan mond lan epi n ap pran lòt egzanp ankò lòm ki pi rich nan mond lan aktyèlman la ke n ap pale a la ki se Jeff Bezos fondatè kreyatè Amazon ki se yon sit e-commerce ke tout moun pratikman konnen. Donk 2 ti egzanp sa yo se 2 moun ki te itilize, ki te wè potansyèl ki genyen nan entènèt yo itilize l pou yo fè lajan paske yo te sipè entèlijan. Donk apre videyo sa la m pral ede w gade nan ki kategori ke w ta renmen pozisyone w. Èske w itilize l pou lwazi w sèlman, pou distrè sou rezo sosyo yo sèlman? Èske w itilize l pou met konesans nan tèt ou sèlman? Oubyen èske w itilize l pou fè lajan? Donk mwen menm mwen itilize l pou tou le twa. Mwen mwen plis itilize l pou m fè lajan. Paske entènèt koute lajan. Ke w fè plan pa jou, oubyen w fè plan pa semèn, oubyen w fè plan pa mwa, entènèt la koute lajan. Pou gen entènèt sou telefòn ou, pou itilize entènèt, li koute lajan. E si yon moun ta fè kalkil nan 365 jou, gen nan yon ane konbyen kòb ke li itilize o total pou 1 nan entènèt, moun sa ap sezi tout kòb li depanse nan entènèt. Donk mwen mwen plis chwazi pou mwen rantre plis kòb nan entènèt ke mwen depanse plis kòb ke menm yon travay te ka peye m. Donk jodi a map prezante nou youn nan biznis ki pèmèt ke moun fè lajan sou entènèt la ki rele Quadron. Quadron se yon konpani ki pèmèt moun fè lajan gras a yon yon sistèm ki rele Marketing de Réseau oubyen MLM. MLM oubyen maketin de rezo se youn nan sistèm ki pi efikas, se youn nan mwayen ki pi efikas pou moun fè lajan sou entènèt la la a. Kisa ke MLM nan ye oubyen maketin de rezo a ye? Donk m ap pran yon egzanp senp pou nou konprann byen rapid. Ann di ke ou gen yon boutik e ke ou bezwen pou anpil moun, anpil kliyan vin achte nan boutik ou a. Kisa ou fè? Lè ou gen kliyan ki vin achte nan boutik ou a, ou di l konsa. Ou di kliyan an konsa, depi l mennen lòt moun vin achte nan boutik ou a. Lè l mennen yon moun, depi moun nan achte pou mil goud, wap bal 100 goud li menm donk moun sa li vin gen enterè pou li fè moun konnen boutik ou a fè moun vin achte nan boutik ou a paskel konnen ke lè moun nan achte li gen pati pal ke lap jwenn li mache al di sa al di ke tèl boutik byen fonksyone paskel konnen si moun nan achte pou 1000 goud ou menm wap bal 100 goud. A note ke map tou presize ti sa pou nou, genyen MLM, Marketing de Réseau, ki diferan, nètman diferan avèk pyramidal, pyramide de Ponzi. Donk pou evite ke moun vin konfonn ke lè yo tande pale de bagay sa yo, de kodwòn oubyen de bagay pou entegre moun, pou evite ke moun konfonn yo avèk sistèm pyramidal yo, donk egzanp de sistèm pyramidal ki te genyen an Ayiti dènyèman la ke m te tande pale de li ki se Mandala. Donk sistèm piramidal yo wi yo ilegal e moun ka fasil yo fasil kraze. Donk la a nan egzanp sa ke mwen di a la a nou pa pale de lajan sèlman nou pale de ou gon boutik ke moun nan vin achte nan boutik ou a e ke de le fèt ke lòt moun li mennen lòt moun vin achte bagay ke w ap vann nan boutik ou a ou pataje enpe nan kòb la avè l. ki nètman diferan avèk de sistèm tankou Mandala a ki just di w pote tan kòb epi fè jwenn lòt moun ki vin avèk tan kòb epi ou menm w ap jwenn tan. Sa se diferan. Sistèm piramidal la nan yon afè a lajan sèlman. Donk e lòt marketing de rezo a li menm se yon ou gen yon biznis kèlkonk swa swa k ap vann yon bagay oubyen ki gen yon sèvis ke l ofri e ke pou w ka vin jwenn plis kliyan pou w ka ogmante kliyantèl nan biznis ou an ou pataje sa avèk kèk moun ki te kliyan ki di konsa depi ou di yo konsa depi yo mennen lòt moun depi yo pale a lòt moun depi yo fè maketing nan pou ou nonb de kòb ke moun nan vin achte a wap fon ti pataj avèl ki nètman diferan epa w di ou di ke pou di moun nan vin pote mil goud e ke ou menm wap pote mil goud tou epi ou menm wap pote mil goud epi depi ou jwenn 8 moun oubyen yon nonb de moun wap jwenn wap jwenn tan. sa nètman diferan. Donk m te ouvè ti parantèz sa pou m te evite konfizyon sa, pou m te ka rantre sa nan lespri nou, nan tèt tout moun, diferans ki gen ant maketing de rezo MLM avèk piramid, sistèm piramidal de Ponzi a ki ilegal. Fò n kale je nou pou nou konprann sa ki legal la avèk sa ki ilegal la. Brèf. Paske nou menm lèzòm nou renmen pale, nou renmen pataje enfòmasyon. Men depi n tande, depi genlè depi e pou n fè l pou kòb nou santi nou mare. Kòmsi nou ne pou nou pòv. Nou tout tout nou tout nèt k ap tande m la nou toujou pale nou toujou pataje enfòmasyon nou toujou fè bouch a orèy la a moun nou a zanmi nou a fanmi nou. Men nou toujou konn fè l gratis. An di ke lè ou leve w al fè cheve w nan tèl stidyo. Kou w fin fè cheve w cheve w byen bèl ou kwaze avèk zanmi w fanmi w ou di a e nan tèl stidyo wi m sot fè cheve m. Stidyo sa fè cheve byen. Son marketing ou fè la. Son marketing ou fè la pou ti studio a. Studio a pap peye yon goud paske li pa anplaye w pou sa. Ou leve w al manje nan tel restoran, ou rive ou kwaze a zanmi w, fanmi w, ou di konsa, tel restoran vann manje gou anpil wi pa epi moun sa ta al nan restoran sa. Restoran pap peye w yon goud paske li pat peye w pou fè sa. Ou fè marketing sa gratis ankò. Ou leve w al achte yon telefòn nan tel konpayi, ou rive wè telefòn sa e nan tel konpayi m achte l wi epi lòt moun sa al achte telefòn nan tou. Ou fè marketing sa gratis yo pap peye w yon goud. Men kou pou n fè l gratis, pou n kou fè l pou yon konpayi k ap peye nou an, kòmsi nou santi n mare, kòmsi nou ne pou n pòv, pou nou redi, pou n gen lajan anpil, se sistèm sa ke n mete nan lespri nou. Donk brèf, nan menm egzanp mwen pran pou boutik ou a, jan ke ou di moun nan depi l vini mennen yon moun, moun nan achte pou mil goud w ap jwenn san goud la, se menm sistèm sa, marketing de réseau a MLM nan, ke Code One itilize pou l pèmèt ke moun fè lajan. Donk brèf, kisa Code One ye? Code One se yon konpayi ki la depi an 2007, ki te espesyalize l nan edikasyon finansyè. Donk, 25 janvye 2019, Kod Wonn rantre nan Marketing de Rezo nan MLM. 25 janvye 2020 ki sot pase a sot fè l 1 an nan Marketing de Rezo nan MLM. 2 moun ki fondatè ki kreye Kod Wonn yo se. Premye an se Johan Steyerl Van Olsten ki se CEO Kod Wonn nan, sa e mesye sa a, avèk Jonas Erik Werner ki se fondatè l tou, e mesye sa a. Donk, 2 nèg sa yo te met tèt yo ansanm an Suèd, se 2 Suedwa yo te rele an 2007 pou yo te mete Kod Wonn sou pye. Donk aktyèlman la, syèj sosyal Kodron nan se a Dubai ke li ye. Gen posibilite ke li ka travèse an Espay. Li gen yon lòt lokal li ki an Manille an Filipin. Li gen yon lòt ki Jonasbourg, Johannesburg, an Afrik di Sid. Li gen yo nan Malaga an Espay. E yo gen yon lòt lokal yo ki pral gen pou li an Lond an Angletè. Donk byen rapid sou, nou pral pase, n ap pase sou sa. Kounye a nou pral pale de kijan ke Kodron pral pèmèt ou fè lajan an. Se sou sa ke nou pral ret chita. Se sa ke m ap prezante nou byen rapid nan ti kout videyo sa. Depi w sèlman gen entènèt avèk yon telefòn smartphone, ou ka fè yon bon ti sòm kòb tanzantan nan Kodwon. Gen moun ki pral di èske se vre, ebyen m ap di w ke mwen menm m gen yon mwa a twa semèn nan Kodwon, m gentan fè plis ke 3 mil ewo ladan l. Men, nou ka wè l la, e m gen moun ki lòt ayisyèn ki fè plis ke 5000 euro ladan l, nou ka wè l la tou. Epi nan on sèl fwa ke m te sikle nan on jou, on sèl jou nan on jou ke m sikle on fwa m te fè 243 euro nan nwèl la la. E gen moun ki fè plis ke nan on sèl fwa ke l sikle te fè 333 euro. nan yon jou kilti kle. A note ke kòb sa a, li pi wo ke salè minimòm an Ayiti a e gen kèk peyi an Amerik Latin nan kèk lòt peyi, kòb sa a, li prèske ekivalan avèk salè minimòm ke moun ap touche nan peyi sa yo pa mwa. La a, nou menm nou fè l nan yon jou. E sesi se pa leve nan leve bwat, se pa travay nan travay, nou sèlman rete lakay nou, nou sèlman itilize entènèt avèk telefòn, epi nou fè l nou itilize teknik marketing de rezo, travay an staff epi nou fèl. E sa pa kòb la devan kòb ke upline nou fè ke moun ki anlè nou yo fè ann gade la nan account sa ke upline upline nou an li fè plis ke 100 mil euro nan biznis lan deja men yo la sou zye sou zye nou an la donk brèf m fè ti ouvèti parantèz sa yo pou moun ki pral vin di ke non se manti pa gen kòb nan bagay sa yo donk la m depoze achiv sa yo la kounye a ou menm ki di ke ki ka di yon moun ki ka vin di w ke bagay sa yo pa gen kòb konsa ke moun sa montre w achiv pa l Piske bagay sa yo pa gen kòb, èske li menm nan travay l ap fè a oubyen nan bagay l ap fè yo, èske l ka fè tout sòm kòb sa yo byen rapid konsa san ke l pa fè gran choz, san ke l pa al leve bwat, li pa al bat nay, li pa al travay nan fredi, li pa fè anyen? Donk, si bagay sa yo pa gen kòb, ke moun nan montre nou achiv pa l ke l fè plis ke sa ke nou montre yo la e just pandan ke n izize entènèt sou telefòn nou. Pwen final. Donk, e a note ke Codewon pandan ke 1 an l gen nan maketin de rezo l gen plis ke 2 milyon manm toupatou nan mond lan, toupatou nan peyi nan mond lan. Donk, on moun ki pa vle kwè k ap vin di se manti se si se la, avèk oubyen san ou menm Codewon ap avanse. Avèk oubyen san ou menm nou menm ki nan Codewon n ap fè kòb. Avèk ou san ou menm tout moun ki nan Codewon k ap ki panse ki vle fè kòb ap rive fè kòb. sa boul la nan pye w se ou menm ki konnen nan ki kan ke w ap ye. Donk brèf ti parantèz la ouvè nou pral rantre sou kijan ke w fè kòb nan kont moun. Ok on ti presizyon pou tout moun kòb sa ke nou sot wè a la se pa rete n rete n chita n kwaze pye l epi nou nou rete konsa epi kodo n vide kòb sou nou bagay konsa pa egziste pa gen bagay konsa nan mond lan se pa parèt se pa parèt epi vin bay 99 euro nan kodo n epi chita la epi pou kodo n n ap tann ke kodo n vin ba n 3000 euro pou kodo n fè n vin milyonè fè n vin rich se pa konsa bagay yo ye e pa konsa bagay la fèt. Tout moun ke ou wè ki fè lajan nan kod wan nou gon ti minimum bagay ke nou fè. Nou fè marketing nan staff, nou fè marketing nan kolòn, nou fè marketing nan rezo. Sa vle di group moun met tèt nou ansanm pou nou fè marketing nan, pou nou pataje ide kod wan nan avèk tout moun, pou nou entegre moun nan kod wan, pou nou vin fè moun vin patisipe, vin rantre nan opportunité sa pou yo vin fè lajan tou. Le fèt ke nou chanje mantalite kèk moun nou vin fè yo retire bagay nan lespri yo ke se travay di, al leve bwat travay di pou blan, travay di pou moun, travay di pou pou patwon pou yo peye w yon ti kòb ki pap menm ka fin peye regle tout bil ou, le fèt ke nou ede moun yo soti mantalite sa nan tèt yo pou yo vin entegre nan kèk lòt biznis, nan kèk lòt domèn. ke gen kèk moun, ke pifò etranje ap fin fè lajan ladan yo, ke nou kòmanse fè, kèk Ayisyen kòmanse wè kijan pou yo vin rantre ladan l tou. Lefèt ke nou fè sa, vin gen moun ki rantre, gen moun ki vin patisipe ladan l, gen moun ki vin rantre tou, ki vin ap envesti kòb yo, k ap vin travay, k ap vin fè maketing nan. Donk lefèt ke nou fè sa, nou gen yon ekip k ap grandi chak jou, epi nou vin arive ap fè kòb konsa chak jou nan Kodwon. Se pa parese ki vin chita epi vin kwaze pye l epi l tounen l bay 99 ewo epi l pral tann ke kòb vide sou li chak jou san l pa fè anyen. Bagay konsa pa egziste, pa gen okenn bagay nan mond lan ki konsa. Donk mwen tou presize sa pou kèk moun ki genlè panse se konsa bagay yo ye. Bagay yo pa konsa. Donk yo toujou di ou men anpil chay pa lou. Se pa yon sèl moun ki pral vin bati ekip, ki pral vin rantre tout moun non. Donk chak moun ke o minimòm ki ka rantre yon nonb de moun ke l genyen, de omwen de, o minimòm de moun. chak moun entegre sa, chak moun fè sa, chak moun fè sa, ede ede yon moun konnen, ede moun wè opòtinite sa, e ke ekip la vin ap grandi, epi tout moun vin rive ap fè ap fè kòb. Se konsa yo di w men anpil, chay pa lou. Se pa vin chita epi ranje kò nou epi n panse ke n pral vin fè milyon konsa san n pa fè anyen. Bagay konsa pa egziste. Donk m te just ouvè m te just ouvè parantèz sa la pou m te presize sa pou kèk moun pou n konnen ke si ou pa rantre nan Codeone ou pa fè anyen, ou p ap jwenn anyen. Si w panse se pou w rantre ou pral rantre ou pral kwaze pye w pou w fè kòb, Codeone pa pou ou. Konprann? Moun ki panse ke yo rantre yo pap fè anyen oubyen de yo sèlman rantre nan jodi epi demen yo sipoze yo fè milyon, Kodon pa pou ou. Mwen tou presize sa depi kounye an. A note ke moun ki sitizen Ozetazini yo pa ladann. Moun ki sitizen Etazini pa ka nan Kodon pase Etazini pa ladann. Yon moun ki pa sitizen ka toujou chwazi yon adrès Ayiti, men yon moun si w sitizen Etazini malerezman pap kab patisipe nan Kodon. M te vle nou note sa. Moun ki sitizen Ozetazini nou pa ladann nou pap kab patisipe. Si w pa sitizyen, nou ka toujou fè menm jan avè m, ou chwazi yon adrès Ayiti.
Donk, Kodwon genyen plis ke 2 milyon manb ladan e tout moun ki vle fè kòb nan Kodwon swiv menm plan detap, menm plan daksyon sa yo. Donk, menm plan daksyon pou swiv. Premyèman, lè w fin gade videyo sa a la, moun ki pataje videyo sa a avè w, moun ki envite w nan Kodwon nan, moun ki bagay la, ou sipoze kontakte moun nan la sou byen ou pou eseye byen konprann pou w mande moun nan link li pou w enskri pou w fè pati de Kodwon tou pran sou link li epi moun nan pataje link li avè w epi pou fè pati de Kodwonn tou. Sa se 1, etap 1. Gen yon lyen dafilyasyon pou enskri nan Kodwonn. Sa se etap 1. Sa e plan daksyon ke n ap dekòtike la. Apre sa, Kodwonn genyen 4 pakedj, 4 pak dafè. Li genyen 4 pakedj. Li gen yon pakedj White, yon pakedj Black, yon pakedj Gold epi yon pakedj Titanium. Donk chak gen yon pri, de pi piti a pi gran. Donk pakedj White la e li menm ki vann pi bon mache, li vann 99 ewo. tout moun ka fon ti efò pou yo achte ti sa la. Sa pa envestisman pou yon moun ta evite riske pè fè alòske ou ka vin genyen bokou plis ke sa. Jan ke nou montre nou deja nan foto nan gen ke moun fè deja. Donk, pakej wayt la vann 99 euro, pakej blak la ki se dezyèm nan li vann 299 euro, pakej gold la li vann 799 euro epi pakej titanyòm nan li vann 2499 euro jan ke nou wè l sou foto a la. Kounye an n gade byen, nan ap gade byen n ap wè ke pakej wayt la 99 euro a n ap wè la a ke li bay pou e konpayi a ba ou pou 100 ewo onè way. Onè way kè ki sa yo ye? Se de seri de dwa de pwopriyete ke w vin gen sou konpayi ke Kodwon e gen afilyasyon avè yo. Tankou pou lenstan li gen 2 konpayi ki se Afilgo avèk Mixter ke li gen yon sòt de kontra de afilyasyon avè yo. Donk an di ke kote moun ap fè w kado pou 100 euro e owner rights sou 2 konpayi sa yo ke owner rights sa yo gen pou yo pran valè avèk le tan ke ap vin gen yon platfòm ki pral vin gen k ap vin gen sou pye kote w al kab vann e achte owner rights sa yo sa vle di ke ou gen pou 100 euro lè w fèk derape y ap vin plis avèk le tan donk ou ka vin vann yo la kote ou ka vin gentan yon sòt de lajan sere ke konpayi an tou ba ou pandan ke w antre ladann nan ke n ap gen videyo espesyal ke n ap fè ki pou esplike e prensip owner rights la pi byen. Donk pakej White la vann 99 euro, konpayi an fè w kado annatandan pou 100 euro Honor White. E pakej Black la, li vann 299 euro e konpayi Cotron nan ankò l ap fè w kado pou 300 euro Honor White ki entegre a package black sa epi package gold la vann 799 epi konpayi a fè w kado pou 1000 euro owner white donk nap swiv ke plis package yo ou se plis kantite owner white ke yo ap ba ou a e ap ou epi package titanium nan ki vann 2499 euro yap ba ou pou 3500 euro owner white a note ke kòb owner white sa ke nou di an lò se pa yon kòb ke kou nou fèk rantre ke nou pral gentan kore ka cash out li byen rapid nou ka kore ka retirel se avèk le tan ke gon platfòm ki pral vin sou pye e ke yap vin pran valè si w te genyen pou 3000 euro yap vin ogmante chak mèkredi wap vin pran ti kantite suivan jan ke w travay donk wap kap vin echanje wap kap vin vann yo pou w fè yon lòt pwofi siplemantè e nan konpayi an men se pa kou w fèk rantre wap kap kouri fè sa donk brèf se pa de OwnerIQ nap pale nan nan videyo sa nap ale pi rapid. Donk, premye etap, premye etap nan plan daksyon an, ou enskri sou li yon moun, moun ki parene w la, ou enskri sou ou sou li. Dezyèm etap, ou achte youn nan pakèt sa yo, e white la li menm li nan li nan dispozisyon tout moun, nenpòt moun ka ka fè yon ti efò pou l achte white la pi ba pri a. Donk, men si w vle fè yon ti byen drape biznis ou, fè yon ti byen, ou ka, si w gen mwayen, si w kwè nan tèt ou, si w si w konnen ke w ka jere sa byen rapid apre w fin wè videyo a, ou ka pran youn ki pi wo. Donk, e kowono n gen 5 5 a 6 mwayen ke w fè kòb kach ladan l. Donk nan videyo sa a n ap pale de 3 byen rapid, n ap pale de 3 pwen prensipal, apre sa n ap gen lòt videyo paske se yon entwodiksyon n ap fè de kote w, n ap gen lòt videyo k ap dekòtike konpayi an pi plis. Donk pou videyo sa a n ap pale de 3, n ap pale de premye an n ap pale de Few of Loss, dezyèm nan n ap pale de Binary Bonus, Bonus Binary, epi twazyèm nan n ap pale de Streamline, bonus pou nou fon ti konprann plis de kijan w fè kòb nan Codwon. The Fear of Loss ki vle di peur de perdre sa vle di ala minit ke w fin enskri Codwon ap di w genyen 14 jou lè w fin achte package a ou genyen 14 jou pou aprè enskripsyon w lan ou genyen 14 jou pou rantre omwen 4 moun pou rantre 4 moun ki egzanp ki pran package white depi w rantre 4 moun avan 14 jou ki pran package white menm jan avè w Codwon ap ba ou 125 donk sa son premye bonus ke se sèl Codwon ki genyen l. Nan 14 jou ou rantre 4 moun sou lyen paw ki pran package white tou ou te ou te rantre ou te bay 99 euro lap ba ou 125 euro sa vle di 26 euro anplis ou gentan komanse fè kob la depi nan derapo nan koudwonn. Si se 4 moun ki pran package black la ke ou ke ou ke ou mete package black la ki vann 299 euro lè sa ou koudwonn ap ba ou 375 euro. Si se 4 moun ki pran pakedj Gold la ki vann 799 ewo ak ou mete, Codon ap ba ou 1000 ewo. Si se 4 moun ki pran dènye a, Titanium lan ki vann 2499 la ak ou mete, avan 14 jou a, Codon ap ba ou 3000 ewo. Donk mwen fè sa pou m fè yon ti presize. Se pa tankou li obligatwa non pou w mete 4 moun non. Se just yon bonus ke Codon bay nan avan 14 jou depi w fè sa avan 14 jou mete 4 moun, 4 pakedj ke moun yo pran an, l ap ba ou ant 125, ant 375, e 1 mil ou byen 3 mil ewo. Donk pa gen obligasyon ke w oblije mete kat moun ke pou fè kòb nan Codewon se kat moun pou mete, e pa konsa l ye. Epi tou pou pwone binè Codewon lan, dual system Codewon lan, se sèl li menm nan tout MLM ke mwen pase ki gen bonus binè sa a. An pran egzanp ke w rantre w achte yon pakej 99 ewo, pa bliye se yon tout entwodiksyon, gen yon lòt videyo prezantasyon konplè ke w pral gen pou gade lè w fin wè sa a, lè w enterese. Donk n ap fè sa byen rapid. ou rantre nan an an avèk 99 ewo, pa e package 99 ewo a li bay 90 pwen. Donk ann di pa egzanp ke ou gon moun ke w mete agoch ou ki pran package blan tou, ou gon lòt moun ke w mete adwat ou ki pran package blan an tou. Sa vle di chak moun sa yo ba w 90 pwen. Kijan sistèm binè e code one nan fonksyone li menm? A la minit ke gen yon pwen agoch, gen yon pwen adwat, li adisyone tou 2, li divize l pa 10 epi se kantite a ke w fè 1 euro. Egzanp, 90 pwen agoch, 90 pwen adwat, li adisyone yo ba w 180, divize pa 10, li retire dènye zewo a, ou gentan fè 18 euro. Donk, an n gade kounye a la, an n di se sou, an n di se yon bò, an n di sou bò goch la la, ou genyen 2 moun ki sou bò goch la la. Yo chak pran yon pakej ki ba w 90 anlè, 90 anba, chak moun sa yo ba w 90. Sou bò goch la, ou gen 180. Sou lòt bò dwat la, ou gen yon moun ki pran 90 la la. Donk, ou genyen 90 ankò. Li ap fè menm bagay la. Ou gen 180 on bò, ou gen 90 lòt bò a, paske chak package blan, package ki pi piti a e 90 pwen l bay, black la bay 270, gold la bay 720, e donk, e n ap pran egzanp lan nan blan an la, nan package white la, donk li gen 180 bò l gen 90 yon lòt bò, li adisyone yo fè 90 plis 180 ba w 270,

on moun on bò, on moun on bò ki pran 90, oubyen on moun on bò, 2 moun on bò, oubyen on moun, on moun on bò, 3 moun on bò, l ap ba w ant 18, 27 oubyen 20, 36 ewo. Sa vle di, nan yon jounen sa ka fèt plizyè fwa nan yon jounen, ou ka, ou ka rete w ap fè 36 ewo nenpòt 10 fwa nan yon jounen. Donk, se sa m di nou, se nan tout ke m pase, se sèl Code One ki gen prensip binè sa pou moun fè lajan konsa. Donk la li se 36 la paske se nan egzanp sa a lè nou pran pakej ki pi piti a ki se pakej White la ki vann 99 euro a. Si se pakej Black la si se lòt pakej yo nou te pran egzanp si se Black la ke ke nan egzanp sa la ke moun yo te pran ou ta fè 108 euro nan nan plas 36 la si se Gold la ke ou te pran ou ta fè 288 e si se Titanium nan dènye a ou te pran ou ta fè jiska 900 euro nan yon sèl siklaj. M te vle presize sa tou. Epi dènye bonus ke w dwe gen an ki se streamline bonus lan kote ke moun ki rantre ou enskri nan code one sa vle di sa pa depann de ou menm ou enskri nan code one menm si w pa janm rantre moun menm si w pa gen moun nan ekip ou a code one kontwole kantite moun ki rantre nan biznis lan ki rantre nan konpayi an ki vin enskri nan konpayi an ki fonksyone nan konpayi an apre w se pa moun ke w mete non ni moun ke moun pa w mete non moun ki vin nan konpayi an apre w. Mwen genyen 1 mwa a 3 semèn nan kout ronn. Mwen poko gen 2 mwa nan kout ronn. Men n ap gade la, mwen genyen prè de 888370 moun ki rantre nan kout ronn apre m toupatou nan mond lan jan ke m di nou. Se pa moun ke mwen enskri sou lyen m non, se pa moun ke mwen genyen nan ekip mwen non, moun ki enskri toupatou nan mond lan paske kout ronn li kontwole ke egzanp kòmsi ke lè w vin enskri nan kout ronn, tout moun ki vin rantre apre ou, sa pa moun ke, ki gen rapò avè w non. Fè egzanp kòm se yon lekòl, tout moun ki vin rantre nan lekòl la apre ou, te enskri a a nevè, tout moun ki vin rantre a nevè in rive jiska iks, yo kontwole yo kòm moun sa yo ke w te pozisyone w avan nan nan lekòl la avan avan yo. Donk se konsa Code One fè. Donk a la minit ke w enskri ou pozisyone w ranje pakèt jou nan Code One ou pozisyone w, Code One kontwole tout moun sa yo pou li gen yon sòt de bonus ki rele bonus streamline an ke lap ba ou. Kijan ke li ye? Donk nou wè ke men gen prè de 888 mil moun, 370 mil moun a a a apre m nan kote konn. Donk sa vle di ke si n fè yon kalkil byen nan on on mwa 3 semèn sa vle di ke pa menm ko 2 mwa sa vle di gen plis ke 15 mil moun ki rantre pa jou nan kote konn. Sa vle di e e mwen nan nivo 10 jan nou wè la mwen nan nivo 10 sa vle di nivo 10 sa li pèmèt ke mwen touche 150 ewo pa semèn nan Kodwon. Sa vle di 75 ewo pou konpayi Afilgo a, One White, One White, jan m te di nou an, One White pou Afilgo, epi 75 ewo pou One White nan an mixte ki fè 150 ewo an tou. Paske mwen nan nivo 10 e ke mwen gen nonb de moun sa yo, mwen ranpli yon pe kondisyon pou mwen touche sòm kòb sa a. Donk mwen prèske pase nan nivo 11, mwen pa rete anpil moun, mwen rete anviwon 111 mil, 630 mil moun pou mwen pase nan nivo 11 lan. yon lòt fwa ankò se pa moun ke mwen menm mwen pral rantre se moun ke tout moun toupatou nan mond lan ap rantre epi bala vin banm pozisyon sa pou mwen pase nan nivo 11 lan pou mwen touche 200 euro par semaine kòm owner white non kout wonn se konsa streamline bonus lan ye donk janm di nou deja ke yon moun ki pa vle kwè yon moun ki di w nou ki di nou se manti yon moun ki pa vle bagay donk avèk oubyen san li menm avèk oubyen san ou menm kout wonn ap avanse donk kout wonn gen anviwon plis ke 2 milyon moun manbre ladan l. Donk, moun toupatou nan mond la ap vin pran pozisyon, etranje, moun nan tout lòt nasyon ap degaje yo pran pozisyon, zafè nou Ayisyen si nou pa vle vin pran pozisyon. Donk, avèk ou san nou menm kodwon n ap avanse, avèk ou san nou menm, nou menm ki, ou avèk ou san ou menm, ou menm, nou menm ki nan kodwon n ap fè kòb, avèk ou san ou menm tout moun ki kòmanse fè milyon nan kodwon n yo nan lòt tout lòt peyi, tout Afriken, Afrikèn sa yo k ap fè kòb sa yo, y ap fè kontinye fè milyon. Donk, e. boul la nan pye w se ou menm ki konnen donk se konsa ke bonus yo ye nan nan Code One an atandan e. Donk se 3 ti bonus sa yo ke m te vle devlope avèk nou nan Code One pou ti kout videyo sa a ou menm ki wè videyo sa a la kontakte moun ki pataje videyo a avè w kontakte moun ki envite w nan Code One nan kontakte avè l epi l ap kontinye fè swivi a avè w konprann gen lòt videyo ki esplike l pi byen pa gen pwoblèm tout videyo sa yo w ap jwenn yo w ap lanse w, w ap konprann, w ap konn kijan pou jere biznis yo, w ap konn kijan pou rive ap fè sòm kòb ke w wè nan erizanp yo la ke moun rive fè l. Se etap yo, menm etap ke tout moun swiv la e li menm ke nou tout ap swiv pou nou rive pou n fè kòb la an mas, pou n fè kòb la an staf, pou nou menm tou Ayisyen pou n reprezante nou nan tout MLM, nan tout maketing de rezo menm jan avèk tout lòt nasyon ap fè l la pou n vin fè l menm jan an. pou mit kesyon de se al leve bwat pou blan oubyen travay di nan fredi sesi sela ki pou pèmèt moun fè lajan pou n soti nan tèt nou pou n itilize menm sistèm ke wè moun ap milyonè nèg la te rete l kreye fesbouk li milyonè lòt la itilize amazon lòt la itilize plizyè lòt mwayen sou entènèt la sou rezo sosyo tout mwayen pou yo fè lajan pou nou menm pou n kòmanse itilize tou pou n eksplwate yo tou pou nou fè lajan pandan ke n menm kouche n ap dòmi oubyen lakay nou ak ti telefòn nou donk kontakte moun ki pataje videyo sa avè w kontakte moun ki envite w la pou fè swivi yo pou w ka vin patisipe nan menm avantaj sa ki genyen nan maketin de rezo notamman nan Code Ronde.